Bonswa a tout fanatik ti koze sou spò, ti koze sou koup di mond, se yon plèzi pou nou antre la ka ou ankò yon fwa aswè a, e nou gen kelke swa ke nou kelke tan nou pa tande, bon e koz nou te vreman gen pwoblèm paske nou te pèdi yon èt ki trè chè pou nou, e kote mwen ta pral pèdi manman m nan mwad me a, e se rezon sa ki fè emisyon sou ti koze sou spò. sou koup di mond ta pral fon kanpe e bon nap mande Bondye fòs malgre ke nou konnen pèdi yon èt ki chè pou nou ki se manman se pa yon bagay ki vrèman fasil men nap mande Bondye fòs ak kouraj poul kapab e konble vid sa menm si se pa yon vid kap konble fasil men nap mande Bondye fòs. Ebyen fanatik ti koze sou koup di mond yo son plèzi e nou anplèn mondyal nou nan koup di mond a raple nou ke jodi an koup di mond nan kòmanse kote match ouvèti an se te Meksik peyi òganizatè youn nan peyi òganizatè yo nou konnen koup di mond sa kap òganize nan 3 peyi ki se Meksik Kanada epi Lèzetazini ebyen jodi an Meksik peyi òganizatè a ebyen Meksik mete devwal okò kote li ta pral bat ekip Afrik di Sid la 2 gòl a 0. e nou ka di òganizatè, peyi òganizatè a, nou raple nou 16 an desla, an 2010, kote match sa a te jwe, kote Meksik e Afrik di Sid ki t ap òganize koup di mond sa a nan lane 2010, epi li ta pral ouvri koup di mond la avèk ekip Meksik lan, enben, enben se menm sa ki repete jodi a ankò sou 16 an, kote ekip Afrik di Sid lan jodi a ki t ap jwe. kont ekip meksikèn nan, anben jan nou diw la ekip meksikèn nan ki bat ekip Afrik di Sid la 2 gòl a 0, anben moun ki ta pral make pou ekip Afrik di Sid lan se Quinones, Julian Quinones ke misye ki ta pral make premye gòl la pou ekip Afrik di Sid la, epi atakan ekip meksikèn nan nap pale de Jimenez ki ta pral make dezyèm gòl la pou ekip meksikèn nan, anben ki fè ke Meksik bat. ekip Afrik di Sid la 2 gòl a 0. A raple nou nan koup di mond sa, nan match douvèti sa, anben jodi an se premye fwa sa pral fèt nan listwa kote abit ki t ap abitre match sa ta pral bay 4 katon wouj, anben sa se premye fwa nan listwa koup di mond sa ta pral rive nan yon match douvèti, anben abit la ta pral bay 4 katon wouj, sa vrèman. Etonan! Enben, e jodi a, Quinones, Julian Quinones, enben misye antre nan listwa, enben misye ki pral vini la kòm jwè ki ta pral make premye gòl li nan koup di mond 2026 an, enben fò nou make non sa pou mwen, se nou gen pou nou poze dè kesyon pou nou mande w kiyès ki ta pral make premye gòl nan koup di mond 2026 an, enben nou konnen ke misye k'ap jwe nan menm kot nan zòn. Arabi Saoudit enben nan e la misye ap jwe enben misye ki ta pral fini meyè bitè Saoudi pre lig lan enben misye ki ta pral make jodi an premye gòl li nan koup di mond lan ki ta pral make premye gòl nan koup di mond lan nap pale nou de Roulian Quinones enben nou pral ba ou kèlke bitè istorik ki ta pral make nan nan ouvèti match koup di mond enben nou ap kòmanse an 2026 lan kote jodi an se Roulian Quinones ki ta pral make jodi an an 2002. An 2022 se te Enes Valencia, Ekwatoryen sa ki ta pral make pou an 2000 ki ta pral make premye gòl nan koup di mond e nan match douvèti se Enes Valencia an 2002. An 2018 se Loury Gazdzinski ki son Wis ki ta pral make premye gòl li tou nan istwa koup di mond. Enben 2014 nan peyi Brezil se Marcelo ki ta pral make kontre kan, nou jwe match a kont ekip Kwasi an. E an 2010, moun ki ta pral make premye gòl nan koup dimond 2010 an, se te Tshabalala, afriken sa a ki ta pral make, nou chonje dans sa a, e nan koup dimond sa a ki ta pral make premye gòl li nan koup dimond nan lane 2010. E n ap kontinye avèk bitè yo toujou. Ke nou ba ou 2010, nou ba ou se sa, enben e pou nou rive nan. lane 2026 an. Enben se konsa sa pou nou vin al di nou pran edisyon sa yo pou ou, edisyon ki pi pre yo, nou te pran yo pou ou. Nou kòmanse an 2026 an la a e n ap fè yon rapèl pou ou ankò, an 2026 moun ki ta pral make premye gòl nan listwa koup di mond, enben se Roulian Quinones ki ta pral make premye gòl jodi a e ki ouvri sa t rele gòl la nan koup di mond 2022 se Enes Valencia, Ekwatoryen an. E koup di mond sa nou raple nou ki te fèt nan peyi Kata 2018. Koup di mond Wisi an se Louri Gazenski ki se yon Wis epi 2014 ki koup di mond ki te fèt nan peyi Brezil. Moun ki ta pral make premye gòl nan koup di mond sa n ap pale nou de Maselo ki ta pral make kontre kan. E si m anedòt ke m raple m an 2002 nou raple nou se te Pabal Goudjòf ki ta pral make premye gòl kont ekip Lafrans an an 2002 m raple m sa. an 94, m raple m tou se Klismann ki ta pral make premye gòl nan zafè koup di mond nan match douvèti, se konsa sa ye nan koup di mond 2026 la. Enben jan nou di w lan koup di mond lan kap kontinye e demen si Dye ve e jodi an nou te wè sa te vrèman bèl e kote preparasyon te vrèman bèl e m ta apresye e preparasyon m tap gade tout preparasyon m tap gade jan e seremoni an te vrèman bèl trè bèl seremoni meksikèn yo e meksiken yo òganize jodi an nou felisite yo enben koup di mond lan kap kontinye demen si Dye ve e jan nou di w lan a raple nou e jan nou di w lan raple w ke ekip e meksik lan li fè viktwa wi li fè viktwa jodi an enben demen si Dye ve. N ap gen match k ap kontinye demen si Dye ve nan koup di mond 2026 sa. Raple nou koup di mond sa ki se premye fwa l ap òganize ak 48 peyi. Se vrèman yon trè bèl koup di mond e jan nou di w la demen si Dye ve ap gen Kanada se pwogramasyon match k ap gen demen si Dye ve. Ap gen Kanada k ap jwe kont ekip e. Bosni Èzegovin an a raple nou Kanada se youn nan peyi òganizatè yo toujou. Enben l ap jwe a 3 zè kont ekip bosnik lan e jan nou di w la Edin Dzeko e se pral yon bèl match avèk Alphonse Davies e jwè sa yo ki pral rankontre demen si Dye ve. Ap genyen tou nan gwoup 2 a tou nan maten byen bonè nan maten nou prale nan gwoup 2 a ap gen Etazini youn nan peyi òganizatè yo k ap jwe kont ekip Paragwe a match sa ki se a 9 è di maten e demen si Dye ve, a nevè di maten demen si Dye ve, e nan gwoup A a toujou, toujou, e ap gen jan nou di w lan, se konsa sa ap ye demen si Dye ve, e nan gwoup yo nou prale, epi a raple nou le 13, e n ap vin avèk e pou ou, 13 samdi kap 13 la, ap gen 3 match nan samdi kap 13 la, ap genyen Kata kap jwe kont ekip Swis lan, e a 3 zè, epi a. Sizè di maten ap gen a sizè PM ap gen Brezil Mawòk e se pral yon trè bèl match Brezil Mawòk la se pral yon trè bèl match e nou konnen ke Brezil ki pa gen stati favori e m toujou di nou sa lè Brezil pa gen stati favori nan koup di mond se lè sa li fè mèvèy enben demen si Dye vle e samdi kap 13 la Brezil ap jwe kont ekip Mawòk la a pou vi koup di mond lan e raple nou peyi nou tou Ayiti tou ap jwe tou samdi an tou avèk ekip E a nevè avèk ekip Ekòs lan e Grenadye Alaso nou pral nan batay, se samdi ke nou pral nan batay. Enben se konsa bagay yo pral ye nan zafè koup di mond 2026 a raple nou koup di mond sa a se nan 3 peyi ke lap òganize se Etazini, Kanada epi Meksik. Nou konnen koup di mond sa a ki gen anpil difikilte politik ladann kote sou le plan politik nou konnen gen. anpil peyi ki pa rive fanatik yo pa rive kapab antre sitou nan peyi etazini nou konprann bagay yo men nou wè koup di mond sa nou espere ke se pral yon trè bèl koup di mond e koup di mond 2026 sa a raple nou se premye fwa ke jan nou di w lan koup di mond sa l ap òganize avèk 48 peyi. Enben, se ti koze sou koup di mond, se tout sa ke nou te pote pou ou aswè a. E nap baw randevou demen swa pou yon lòt ti koze sou koup di mond. Pa a raple nou, nou pral pase on mwa e boul, yon mwa e kè kontan, yon mwa e anpil e bèl blag, anpil fanatik ap parye, se konsa bagay yo ye, lè w tande istwa koup di mond se konsa l ye. Enben tout fanatik yo, konsèy ke map ba nou, fanatik ki an Ayiti, se youn konprann lòt, youn rilaks. An raple nou se yon je l ye, pigaw nou youn fè vyolans sou lòt e pa bliye nou konnen ke se yon je koup di se yon je e fòk gon fòk gen youn ki genyen fòk gen youn ki pèdi fòw asepte e si fanatik lan pale w li di w pa fawouche si w wè ekip li pèdi li di w non enben rete nan ou menm pase nou konnen se foutbòl m pa swete apre koup di mond lan pou gen malè pou gen dlo nan zye m swete ke e pou nou kapab gade koup di mond lan nan fratènite pou nou kapab gade koup di mond lan nan linyon. N a raple nou grenadye nou yo ap antre nan batay samdi kont ekip Ekòs la e n ap espere ke nou pral fè yon bèl figi nan koup di mond sa. Enben se konsa se ti koze sou spò ke nou te pote sou koup di mond ke nou te pote pou ou aswè a e a raple nou ke jodi an koup di mond la louvri jodi an ekip Meksik lan bat ekip Afrik di Sid lan 2 gòl a 0 se Kimnonez Willian Kimnonez ki ta pral make premye gòl li epi Jimenez ta pral make dezyèm gòl la. Enben se tout enfòmasyon sa yo ke nou te pote pou ou sou ti koze sou koup di mond a raple nou randevou a se pou demen si Dye vle pou yon lòt koze sou sou koup di mond e nap salye tout fanatik yo ki e ki toujou ap swiv nou nap mande w kontinye abòne avèk nou ale sou paj Facebook nou passion sport ale sou paj YouTube nou ou kapab abòne avèk nou pou plis moun kapab wè ti koze sou sport e se konsa nou. Nou swete w pase yon ekselant sware e randevou se pou demen si Dye vle pou yon lòt ti koze sou koup di mond. Bye! Tchaw!